Paul Menard Paul Menard, ou se direktè depatmantal polis lwès. Se kwekwe w patwon. Paul Menard se kwekwe w wi. Ou wè la. Jean Cadet Jean Cadet frape. Jodi an la, yo f, apre midi an la, yo. Plato Santral frape.
Hein? Plato Santral ap frape.
Ba Plato. Tande non, tande non. Yo fèk, yo fèk tcheke yon nèg la. Gen yon nèg la k fèk tonbe la nan baz nan baz ti mesye yo. Misye tonbe a tout yon galil nan menl. Latibonit?
Enjenyè Soufran, wi!
Zanmi an fèk voyel ban mwen la wi. E zanmi an fèk voyel ban mwen la wi. E misye tonbe a yon M 4. Yeah, misye tonbe a yon M 4 la nan menl la. Misye fèk tonbe la! Yo fèk voyel ban mwen la, enfòmasyon la. Yo fèk voyel ban mwen la. Fèk voyel ban mwen la. Yo fèk voyel ban mwen la. Misye fèk tonbe. Misye fèk tonbe a yon M4 nan menn. Yo voye foto a ou konnen imaj sa yo menm pa ladan yo. Ok. Yo fèk voye foto a ban mwen la. Misye fèk tonbe la. Yeah ok. Mèsi anpil. Mèsi anpil. Enh. Gang Savyen. Demantèlman gang Savyen ap rapousib jounen lendi 18 janvye 2021. Widson, alyas Black tonbe anba bal pa kowalisyon Jean Denis an anviwon 2 zè tan, vè 2 zè aprè midi nan zòn Moje. tou prè lokalite Baryè Leyon premye seksyon ti rivyè latibonit. N ap envite n gade asasen an mwen m pa twò renmen bagay sa a wè m kat nan men l
yo mèt di m enfòmasyon ou pa voye ou pa byen voye foto a foto a pa twò enpòtan m mwen ok jan m di an mwen m pa bezwen bilan men blak misye tonbe e nèg sa yo m sonje yo te toujou ap ekzibe zam yo e Ismael gwo enfòmasyon w bay la a fò w konfime l pou moun yo wi èske w wè kadav Odma.

Kout fout Odma. Non, Odma pran bal yon kote k rele Ditrèy. Nan nan Atibonit. Lè l fin pran katouch lan, la nou nan Jedi. Yo fè yon zòn avè l nan. Premye kote yo mete Odma pou yo de avan yo deplase avè l, se yon moulen k nan nan zòn Ditrèy la menm. Boukan te lapawòl.
Moulen, yon moulen diri.
Kot misye pran bal la?
Li pran yon bal nan pati li. Si w vle nan grenn li, ki l pèdi. E se moun yo konnen moulen diri sa ki nan Dutreuil? Se pou Aliyis, wi.
Se yon moulen diri pou Aliyis, men ki pa an fonksyon, paske moun yo dezète. Non, nèg yo te pran zòn nan an otaj. Moun yo dezète, ok? E nan aswè, yo deplase avèk Odma. Men tout epòk sa, misye ap soufri. L ap soufri, wi. Yo deplase avè l. Yo deplase avèk Odma nan aswè. Yo.

ak papa tout roro pral kite zòn nan paske moun jan Denis te di yo pral atake yo oblije yo kite zòn nan paske yo menm yo te di yo pap kite zòn nan pou bandi ok yo te di yo pap kite zòn nan pou bandi e yo dma li menm. Eske nan kay sa vid la yo wè tach san atè a. Wi tout enfòmasyon yo wè tout bagay wi ok epi nan vandredi maten yo ale avèk odma nou lakou.

Radio Mega. Se ant 2 lakou sa yo. E yo di m gen anpil wòch, anpil siman ki itilize. Men fò m di nou, moun sa yo pa rete nan espas la. Kote Manza a tou, yon sèl moun ki rete la, li di li pa p kite zòn nan pou bandi tou, se Borel. Tèt Borel la pa fin twò bon. Ok, Borel la di li pa p kite, e Borel la li menm, te gen nèg nan menm gwoup Odma a ki te aksepte vin rete nan espas la, li di mesye ban m lakou a. Borel la te mande mesye yo lakou a. Donk, ant lakou Man Jewòm e Man Zake mesye yo kite a, se la Odma te ri.
Enben, n ap mande. Non, se la.
Fò yo dete, fò yo wè, fò yo wè Odma.
Se la. Men yo di m, gen anpil siman ki itilize, gen anpil sab, gen anpil wòch ki itilize. Kote yo te jwenn materyèl sa yo? Bon. Pa bliye. Men si materyo sa yo la, siman, sab eksetera. Men, men gen nan nèg yo ki la. Goliath toujou la. Nixon nan toujou la. Men yo di nèg sa yo pa, pa stab. Se. Yo pa nèg zòn nan.
Se monte desann y ap fè. Yo pa nèg zòn nan kounye a.
E la, se pwoblèm nan sa. Yo pa nèg zòn nan.
Paske moun yo ap mache pre yo. Non, popilasyon an la. Detèmine y ap mache pre. Detèmine la pou derasinen sa nèt. Fin ak sa. Plijamè.
U fut un tan. Plus jamais. E se sa kap rive anpil nan zòn, anpil lòt zòn. Konprann?
Donk se sa. Men se pou Odma se se konfime. Gen de moun wè kap eseye pou bon. Eske m dwe desann la? Non non non non. Nou pap ale la? Non pa Se konfime se fini. E donk men pa bli nap kontinye fouye zo nan kalalou. Nap kontinye fouye zo nan kalalou. Nap travay sou wout nou pou n konnen e dekwa il en est. Men mwen di nou lè Odma fin pran bal. E moun sit rivyè latibonit kap tande w la, kap tande Boukante la parole la, yo konnen moulen diri sa k rele Aliyis la. Alò pou pwopryetè se Aliyis men s on moulen ki pa an fonksyon ankò, se la yo premye e la yo premye mete l ok, yo pat deside kite latè a ok men Odma e li mouri anba pye kenèp la bò pye atezen an paske misye tap soufri anpil anpil anpil anpil donk misye li menm Li mouri e se nan zòn sa a nan vale la ant lakou manzay e man Jeròm nan yo antere Odma. Gwo enfòmasyon ki di m ke e ansyen depite Roro ki te patwon misye se sa k fè fanmi pwòch ansyen depite a te toujou di yo pap kite zòn nan. Wi Odma mouri li antere nan zòn sa a. Alò mwen menm sèl sa m vle sèl sa m ka di w gang Odma a. Moun anndan savyen moun anndan savyen li pa atake yo ok sof ke mwen di nou kay roro ansyen depite tap fè an lap fè pou manmanl ak papal lan son son se pon kay ki okipe deja. Men fòm diw Wendy fèl di li fèk pale avèk Luckson la Luckson di se manti e e Odma pa mouri. Konbe fwa m raple m yo kidnap on moun laplèn dinò. Yo kidnap yon moun Laplenndinò, yon pwòch mwen. Mwen epi enplike avèk dòsye nan wè jodi a m di sa a nan Libération. Yo pale ak tou de moun sa yo, yo di yo pa konn yo pa konn moun yo kidnape a non. Ki moun? Ke Reload make Luckson nan. Wi, jisteman. Kisa w te vle Wendy fè? Kisa w te vle Luckson di? Non Luckson pa p di n bagay.
Mwen, mwen, mwen. Kisa w te vle l di? Gon yon lòt zanmi ki konfime m ke Odma mouri.
Kisa ou te vle Luckson di? Yo kidnape yon moun nan mega. Luckson di.
Yo kidnape yon moun nan mega. Nan demach demach demach. Yo rele Manno vilaj. Manno di se e ti sonsonn e sonsonn e nan ri sen maten yo pot misye ye wi. Lè yo bal libere misye e nan vilaj misye soti wi. Sa vle di nèg sa yo tou kreye divèsyon. Bon poukisa.

ok
hein pase modma jan odma renmen fanil pale mesye hein. Gon bann kote Men fòm diw odma son nèg misye gen bon ti frechè souli yon bon ti yon bon ti jènjan papa. Men depi weekend nan yo ta dwe
Pff lèl te fin pran bal la li te pale pa vre? Li te pale?
Lè yo di li te mouri an? Ki lè? Li pat pale sou yon radyo non? Non, non li pat pran, li potko pran bal lè sa. Ok, li potko pran bal.
Se te premye konba a ki te kòmanse. Oh, premye konba, wi, wi, pat pran bal. Nan dezyèm konba a, ok. Kisa, bòn nouvèl pou moun Senjan di Sid, wout la, yo redemare l. Yo demare l. Kisa Bon, bon, Don Sena konfime misye mouri. Ok, bon, sous ofisyèl sa a, nou, nou pran sous ofisyèl sa a, w dakò? Depi Don Sena di l se Non, Don Sena, se CNDD a jiska prezan li poko kraze. Se yon sous ofisyèl ke l ye. Epi Luckson di konsa e misye gen la Odma al lopital li pa pre l. Men, enfòmasyon ke m gen tou, e paske w pale lopital la,

Paske on medsen respekte tèt ou wi on vrè medsen. Pa gen vrè ou fo misye son medsen fey. On vrè medsen ki respekte tèt li menm sil fey. On medsen ki respekte tèt li. Menm sil ta fey men son medsen ki pa respekte tèt li. On medsen ki respekte tèt li. Men se pa on rezon poul mouri tou non. Kiyès. Pou yo ta tiyel tou non. Non medsen an chwazi ki mò poul mouri. Wi vwala. Medsen an chwazi.
Menm jan pa egzanp si operasyon sa t mennen epi gen yon jounalis k al nan fè entèvyou a Odma ou an dirèk epi laprès ap bay kout bal ou pran bal ou chwazi ki mò pou mouri. Pandan konba ap fèt epi kounye a w al dèyè Odma pou al fè entèvyou a Odma pou dèyè yon scoop ok antouka w ap tou responsab tèt ou.